Kay blanche a. Ehe.
Kay sa ke li ke li jwen nan li blan. Aha. Li gen bon sante. Bestie m achte ze pou li fè, pou tou prepare. Sa se, ou, vyann sa bel wi. Pran, si l cho a kite l fèb. Lè w rive devan wa konnen. Si, mwen pale mi nan swa fou. Ey, gade valè. Jan moun yo renmen graisse. Sa e kochon de la timoun tou frech. Pou e ba, on do la 49, 41, dako. E yo pral peze lè ou rive devan. Me ou gen l pa kes la tou. Konsa yo konn bot ap sel. Vwa syaj, yen! Apre sa timoun, sa son zuel poul m pral achte kess lan. M te diw m tap soti yon bagaj kanmenm. Sa e poul la menm. Map soti yon bagaj. Ou prann pou mwen? Mèsi. Anch! Mèsi. Sa yo se vyann bèf la. Sa e pye poul la a? Pye poul. Ok timoun. So, lè w gen sa yo lakay la. Gen defwa w fri yon ti zuel poul pitit, li tèlman gou. Dekouvri sa pou wè Silvio. Si te gen pye pou la moun ba se net wi. Sa e kè pou la antye. Sa se kwis poul. Eske kwis poul sa yo gou anpil. M ta renmen konn. Woy yo swit swit. Ti poul yo piti yo wi. Gad goste berejèn yo Yo bèl wi Kot militan an Oh masisi yo gen bon sitron Sitron sa yo gen dlo Men piman dous wi sèm Oh men piman pike wi Woww Men zaboka Piman sa yo Zoen sa yo Yo gen dlo Yo di. Ok men sam te bezwen fòm soti a youn la kanmenm Kòm el vann la a 5 dola yo dous wi. Ok ti moun mwen pran yon bagay sa paske depi talè lap kouri nan bouch mwen m te bezwen. Apre sa ti moun mwen pran yon sitron tou paske ou konnen m achte vyann sa map bezwen li ok Bestie menm achte yon rezen li valab soti a zero pou lale let's go masisi. Ok so timoun oblije chanje l m pran koulè pa kiki a so bò de oh men mayi yo wi men mayi yo lot kisa non map kite lot la devan m oblije pran koulè pa kiki a pase l pi dous men zoranj l non zoranj dous e ave yo. Men ep ki chen sa rele tayo oubyen yanm non tayo men tayo wi ti tayo blanch lan sa se tayo mezanmi anndan sa tèlman friz m pap kapab men tayo a vin gade li pa bon? Apre sa timoun, m sonje m te vin la, m te achte de gwo kiyè, de gwo kiyè fè, m annik rete m ba yo kiyè fè yo. Ou konprann? Ou wè la yo gen bon paswa. Yo gen bon paswa non. Hum. Ey, ou pa sonje ti bagay m t ap di nou an timoun pou m te pase lè m ap fri, lè m ap pase bagay sou gril la, si m te jwenn li la m pase wi. Ti bagay pou pase sou vyann yo. Kiyè yo timoun wè jan yo wè li nan mesye mouton bagay wè m peze sou li pa kase kiyè sa ou telman bon wè grenn nan woy e pa 35 dola yo di la 35 dola pou yon grenn kiyè oh sa se pou kès lan pou grenn nan tou ok ou wè sa map di la so yep kiyè sa m te gen konbyen lakay la m mande kote yo disparèt map pran youn ey m pat wè yo te pi long. Manti te wè yo te pi long yon lè wi map pran. Ok koukous mwen pran 2 kiyè avèk yon ti bagaj pou mwen ka si map kale kawòt oubyen wadèvè map mache anndan toujou mwen gon ti bagay mte wè like ti bagay sa gèlè se nan walmart pou male pou pasel sou pou pasel sou ki jan rele an sekrè dèk lan sim gen kòb machte yon tabliyè wi eee nou pabn kanpe nan kwizin sa la pitit msal but sa e bagay chèf wi. Ta bliye chef la. Son chef la mwen, chef la. Sa se sou bon bò, lakajou. Ok. Nan pale mwen kame gò chodiè, gad yon mesye leve yon gwo manman chodiè. Moutre nou yon bagay ti moun, bal moutre nou jan masisi a, se nan sann li ye. A la pa gen moun kap gadel non. Ou al wè jan lap mache. Tale, tale. Tale, gad machel. Gad machel, gade, gade. Fè rapid yap tann nou. Wi gade gade epòl kase a ou fè tankou ou pa wè epòl li kase Ougan wap mache mache m ap tann nou San tout bagay sa yo timoun vini 181 dola ok fi a pral peye kouch li Fi sa menm chita la l manje tout bagay moun yo nèt menm pa ka konprann bagay sa Ou te ka tann lè w rive lakay ou wi San men. Best renown. She. Tout sa m pran li vini 96 dola 96 dola ou wè lavi pou la vann 60 konbyen dola. Ok timoun sa se tout bagay je nou achte lan jan wap gade la alonzi nou nan wout ok bye se te yon yon reyèl plezi nan home depot lan li gentan fèmen jan wap gade lan tout moun gentan al lakaj yo bon vwayaj.